Sagesse net ale! Bonswa tout moun kap swiv sajes net ale mwen klere epim dore avek wi fout ma ma master brain ki la nan sajes news TV show e master brain m pa bezwen prezante w tout moun konn kiyes ki master brain sa m pa pral kanpe Bon tout moun tout moun tout moun ta sipoze konnen ou konprann tout moun ta sipoze konnen. Men nou pa janm konnen kyès ki konnen nou kyès ki pa konnen nou so pou moun kap gade premye fwa m se Master Brain epi m live nan Sagesse Nathalie youn nan pi gwo show rap kreyòl wap gad nan moman an. Mèsi frè m, kòman aktivite yo laba? Tout bagay poze cheri, tout bagay poze. A gen w klere konsa atis la. M klere, gade jan fawouchè. Ti mayololo a manzè m sou mwen. Ti mayololo a manzè m sou mwen. Ale vèsa toujou ap fwa oujou. Banm diw banm pale avèw new look new look bagay old school nèt kap fèt la. An ou fwal li monchè.
Nou pa ka alamòd. Bagay depi nou alamòd nap pase mòd on lè. Sa vle di nou tou ret nou tou ret ansyen mòd nèt. Kòman ou ye e aktivite ou, sante ou? Se yon kesyon mwen menm sa Justin ta renmen poze tout atis avan m kòmanse yon show. Yeah.
Pou aktivite yo menm tout bagay tout bagay mwen kapab di tout bagay anfòm nan yon sans. Bagy anfom, nou anvi e nou pap janm konn koman eta sante nou ye men depi nou leve nou respire nomalman, nou priye nou pran lari a n tounen n antre tout moun ki nan vi nou anfom ou konprann so m kapab di tout bagy anfom menm ti mizik map mache ou konprann Bondye Bondye fè n la toujou depi n la toujou n anfom pito n lèd nou la se konsa l ye so nomalman nou la.
Koman fanmi ou ye m konnen madanm ou e pitit ou tou sa ou konprann m te tande gen anpil moun kap di deyò a gen pwoblèm ki poze antre yo e nou menm e ou ka eksplike moun yo èske se vre paske mwen menm ou konnen mwen menm sa di sa ta ale m pa renmen e poste yon bagay ke mwen menm m pa gen verite ki vre e ou ka eksplike moun yo èske gon bagay ki pase antre ou menm e fanmi ou. Monchè lè m gade menn nan bagay. mizik ansanm avèk bagay prive men gen anpil erè moun te konn fè tankou nan melanje bagay yo m chwazi pa fè sa ankò tankou m kite m kite timoun yo lakay yo m kite madanm yo lakay yo m kite zanmi yo lakay yo m kite frè yo lakay yo. Depiw wèm la map jere mizik m jere mizik yon fwa epi tout rès bagay yo ret lakay yo. E poukisa dan le pase ou te konn mete e fami lan e sou rezo sosyo e ki ide ou te gen ki fè w tap plede mete yo sou rezo e kounye a ou chanje ide e jòj esplike nou ou tou kite tout bagay lakay ou poukisa ou te konn fè l anpil fwa? Kòmsi m pral baw. Wè, m vin reyalize kòmsi m ta di w, plis ou prive, e plis ou kontan. Tankou wè si jodi a la a, m fè 10 milyon dola nan bòlèt, epi m poste sou Facebook m gen 10 milyon dola, kantite moun ki pral mande m kòb, m ka pa gen 10 dola demen si Dye vle. Men si m te kenbe ti 10 milyon dola m prive, m t ap milyonè toujou. Sa vle di m reyalize plis ou afiche, plis ou piblik, se plis moun ap konnen de ou. Plis moun konnen de ou, se plis yo ba gen w respè. Plis yo ba gen w respè, e plis ou pa sou anyen. So gen bagay m just chwazi kenbe pou tèt mwen. Ou konprann non? Chanje taktik.
On lòt bagay.
Frè m, m sonje ou te fache, ou te patisipe nan HMI Music Awards. Kote yo te vrèman fustre e de yon aksyon ki te poze andedan. Oh wi! Ya!
Menm si José, ou te ba yon deklarasyon. Ou te fè m fon krezi bòs tande papa! Hein! Yeah! Sou menm lanse sa, sou menm lanse sa, e ou te di ke e, m pa konnen si se fistrasyon ou. Yeah, mwen pale. Ki fè w te repete bagay sa yo. Yeah. Ou vle m repete sa w te di an? Yeah, m pa ka fè.
Ou pa.
Ou di ke m pa rele m rapè, pa rele apati de jodi pa rele m jezi, pa rele m di la, paske jan sa ap fèt la la, e m pa kontan ditou, e eske ou te gen yon regrè di fèt ke w te repete bagay sa? Pa gen pwoblèm menm m avè w sajès. Menm moun ki te poste bagay sa, anpil medya te poste l lè m te fè l lan, yo pa t poste l paske yo kòmsi m ta di yo te vle moun vin renmen m. Gen medya ki poste bagay se pou moun ka vin joure w. Ou konprann? Gen medya ki poste bagay tou se pou moun ka al swiv yo koz yo konnen gen buzz gen bagay sa yo. Men, m p ap di se yon erè l te ye paske si sa fèt kounye a ankò la a, si rapè yo pete goumen nan HMI Music Awards right now, m ap di menm pawòl la. Men konbyen fwa ou goumen ansanm avèk fanm ou, oubyen fanm ou goumen avè w pou l di, I don't love you, oh, I don't love you, I hate you, but èske l rayi w vre?
Non. Se moman an. Sa se nan moman an. Sa vle di, nan moman an, e kòmsi rapè k t ap goumen anndan yo te desi m, kòmsi m ta di w m santi I don't wanna be part of that thing. Ou wè sa m wè, m pa tchou wè sa m di w la. So, e kòmsi m ta di w se yon fanm ou kenbe k ap chit sou e pou w di yo, like, m rayi w. Ou konprann non? Men w konnen w pral tounen avèk madanm ou. Oubyen fi a di yo, m rayi w, m rayi w, m pa vle wè w, bagay sa yo, ou konprann, pitit mwen yo pa pitit ou, manti, li konnen se pitit ou yo ye but li vle di yon bagay nan moman pou l eksprime jan l feel lan. So, menm medya ki te poste lè m te di m pa rapè a, m ta swete nou poste sa a tou. Paske, se yon jan pou m te di ke like, yow, m vrèman wont de gwoup sa a ke m ye a paske poukisa long bal ap fèt li pa fasil pou wè se atis konpa yo k ap gou malòt menm lè yo nan polemik. Li pli souvan fanatik yo. Men lè se pwogram rap, se menm moun ki gen mikwo a k ap goumen avèk yon lòt moun ki kenbe mikwo. Sa vle di m pa wè yo pa konn jere biznis vre. Kòm si, kòm si m te di waw, kòm si yow. Like nan moman m santi kòm si, e kòm si m pa t vle rapè nan moman men rap la nan mwen. So se kòm si like jan bagay lan pase a mwen menm m te wont. Lè w wont ou fristre, lè w fristre w di nenpòt bagay. E twouve jou sa m te live. O, ou te la, ou live tout moun ap gade. So, se yon fason pou m te di ke li gen 2 meaning kòmsi m pa rapè a e kòmsi m ta di w nan yon sans like m pa t vle rapè nan moman an like m m fache, m wont de gwoup sa ke m ye a. Aprè sa, se te m pa rapè sèlman. M fè anpil bagay. Wi.
Enben sou menm lanse sa tou, pandan w fin bay deklarasyon sa, moun yo pral dekouvri e anpil bagay de Master Ben. Kisa Master Ben reprezante. E m sonje sou album Gabel la, ou gen anpil mizik ke w ekri e anpil touch ou. Seven.
Yeah. Li te gen meaning sa, jwèm de tou lan m pa rape sèlman. M pa janm di anyen m paka bakòp. Ou wè si m di bon m ap vin nan stan nan geng la nan moman by the way stan nan geng se ekip mwen sa e ekip k ap jere m kòmsi jere m byen ou konprann sa m vle di w sa vle di se yon gwoup m gen love pou li si m di si m rele biggy m di yow m vle rete ansanm avèk stan nan geng nan moman. And then, m san pou san ansanm avè w. Si m konnen m pa ka back up Biggie a san pou san, m m pa pale de back up kòmsi nan mizik oubyen nan kòb, nan bagay sa yo. Si m konnen nan moman la a Biggie gen yon pwoblèm emosyonèl oubyen Biggie gen yon pwoblèm kòmsi m ta di w santimantal, yon bagay k ap domine l, li pa ka rele m pou l di m yow ou te di m ou ka back up mwen jodi a m bezwen w. Si m konnen m pa ka back up sa m p ap di l. Sa vle di nan moman m te di m pa rapè sèlman an, m konnen m te ka back up li. Jodi a m vini avèk yon stil nan biznis lan ke li rap a konpa. Sa vle di, ou wè m, ou wè m pa rape sèlman. Paske m fè rap a konpa a, m rap mizik mwen, m chante mizik mwen, m fè solo, m di slogan m. Kontrèman avèk jan m te parèt a Gabèl ke Flev chante, Katalòg chante, m rap. La yo te wè m kòm rapè ki sou yon mizik konpa. Now m fè pwòp mizik konpa m. So m pa rape sèlman. So m ka di l, depi m ka back up li m ka di l. E m ka redi l ankò m pa rape sèlman. M se yon mizisyen.
Avèk bagay ke ou ekri mizik pou Gabèl lan, son travay m twouve ke ki sipèb, se a felisite. E Master Brain ekri mizik pou gwoup konpa. Men eksperyans sa ou fin fè a, ki fwi l pote pou ou? Ki fwi l pote pou mwen? Pou m onèt avè w, m panse, byen ke pa ka fè pitit rete nan li menm, sa, ou konprann? Nan istwa la.
Yeah, se nan istwa la, sa e bagay pase. M pap vrèman rete sou li. Si m di l pa pote pou mwen, se manti, men si m di w m t ap atann plis, se verite. That's all. Ou satisfè?
N ap viv. Ok. Men, as a rapper, an menm tan tou, ou vin oryante w nan biznis konpa a. Yeah. Nan de kategori sa yo, m konnen ou se rapè. Yeah. Kisa ki pote plis fwi pou ou? Pou kapab siviv avèk bezwen pèsonèl ou?
Reyalite an se ke Rap Kreyòl sa itil ye. Sa nou pa ka bay tèt nou manti, nou pa ka bay moun manti. Dayè nou di Rap Kreyòl. Rap Kreyòl. Kreyòl se Ayiti. So. Rap kreyòl kòmsi m ta di w moun ki vin fè rap kreyòl ap evolye bò isi se ti jèn ki te pati apre 12 janvye 2010 ou konprann e ti jèn ki vin ap kontinye pati kontinye vwayaje ki te ayiti vin bò isi k ap tande mizik pase mizik bay moun pase mizik bay didje sa k vin didje kounya ki vin pwomotè ki vin rapè k ap grandi fènbez rap kreyòl bò isit lan akoz de travay Barikad avèk Rockfam men lè w di rap kreyòl vrèman. Si yon rapè paka desann ayiti pou al fè afè w ou poko nan rap kreyòl vrèman? Bon mwen m sezi mwen menm m vrèman m vrèman kòmsi m ta di w m fè tèt mwen sezi paske m ap evolye Boston lè fini moun konn mizik mwen mizik rap mwen ayiti ou konprann paske rap kreyòl sa ayiti m li san m pa m pa vrèman al ayiti m al ayiti 2 fwa nan 11 an sa vle di waw kòman n fè konn mizik mwen sa vle di m fè m fè tèt mwen sezi la a so kiyès ki pote plis nan sans sa kote m ap viv lan. E konpa. Sa vle di gen djaz yap bouk la yo paka pa bouk mwen avè yo. On moun kap bouk Gabel nan yon zòn la lap di yo ou fòm mennen patnè knbs la wi. On moun kap bouk J-beatz la lap di yo ou fòm mennen patnè sa wi li sou 2 mizik nan album J-beatz la wi. On moun kap bouk Zenglen ka di yo fòm mennen misye pou pòt dèyè wi. On moun kap bouk Klass la lap di yo ou misye gon animasyon krezi pozo papa fòm mennen misye wi. Tout sa yo kob yo ye monche. Ou fanm tèt ou. Rap la pa banm sa.
Eske ou panse gen moun kap konprann sa wap di a? Paske gen moun ki pral mal entèpretel kap di ou switch komsi ou chanje faz. Non, jamè.
Sim tap switch, lem moute sou mizik rap yo, m ta sou mizik konpa yo avek djaz yo, m ta chante. Sa w wèm fè sou yo? Ou rap. Ah ben, m paka switch monche. Ou pa gen tandans al rete Ayiti paske ou di rap kreyol la se Ayiti li ye? M tap fèl deja wi, m tap fèl deja. Men gen bagay ou vin fè nan viw. Gen bagay ki rele anvi avèk obligasyon. Lè w gen tan, lè Bondye kreye w, li mete w sou latè a pou kont ou. Ou la a, tout sa w fè se ou menm. Ou manje, ou vle manje, prèl ou. Ou pa manje, prèl ou. Men lè w vin kreye moun. La a kounye an, ou vin gen yon lòt, kounye a vin gen sa k rele obligasyon, responsabilite. Sa vle di leve Ayiti fò m ta tou leve timoun mwen yo, m tou al avè yo tou. Ke m pa panse m ka fè. Paske yo wè afè peyi lòk, peyi de lòk la,
si m te ladann, m t ap tou ladann. Men m p ap, m p ap pa t ladann pou m al met tèt mwen ladann. M pap bay tèt mwen manti sa. Pa gen moun ki rayi tèt yo konsa. M pa nan peyi lòk peyi delòk la. M vle al lopital lè m vle. M vle ale nan klèb lè m vle. M vle al travay lè m vle. M pa vle se lè peyi lòk peyi delòk pou m ap fè l. So m pa pral di m pral leve m al viv Ayiti pou rap kreyòl e sa e sa se manti l ye. Mezanmi ke m kwè nou tande ide Master Brain sou kesyon de Ayiti an, sou kesyon de konpa, sou kesyon de rap la. Men kounya la, Master Brain m wè w ap oryante, ou grandi e. ou pèfòme avèk seri de gwo djaz, ou ekri mizik, e ou menm a papa w ka pèfòme, papa w ap jwe gita, w ap chante, kòman w santi relasyon sa a? M panse m bay papa m plis push ke papa m ban mwen. Kòman? Eksplike m sa. Yeah, tankou, papa m gendwa, li pa bezwen push mwen an. Pozo gen tan pozo. E se youn nan rezon ki fè pozo pa t vle m vini nan afè. Kòmsi, Pozo pa t vle se li menm ki parèt avè m. Li di, Monchè, ou tèlman gen talan, talan ou genyen mwen menm m pa genyen l. Mwen menm se yon gita m ka jwe. Ou menm ou ka ekri, ou ka chante, ou ka rape, ou ka fè tout bagay sa yo. Misye di m, Vini pou kont ou. Soti tèt ou pou kont ou, pou moun pa di se mwen k mete w sou beton an. Pou moun pa di Pozo fè w pase. Paske m respekte talan w twòp pou m al kite moun ban m kredi pou lè w blow up. So sa m fè? M blow up tèt mwen. E lè m blow up tèt mwen an, m bay Pozo nan sa m ka fè a. Pozo, papa, mastè, bon pitit, se mwen ki gen mikwo nan men m. Pozo se yon gita l genyen. Pozo pa ka, kòm si, Pozo pa gen mikwo nan men l pou l ap di sa e pitit mwen Mastè Brain. M gen mikwo pou m di sa, se papa m Pozo. So se mwen k blow up Pozo. Ou konprann? Pozo pa blow up mwen nan okenn sans.
Ou santi w alèz? Nòmalman, bòt relasyon nou tayt, ou konprann? Mwen a misye mennen kòm si m ta di w se 2 flannè nou ye, dayè Pozo pi flannè ke mwen. Ou konprann? Pozo ap fè afè pa l kòm si yo. Lè m yon kote tout, mwen wè e 2 flannè k ap tretmen. Pozo ap jwe gita, Master Bren ap rape epi klas alèz, trèzalèz. E konsa m wè l. Men otrefwa nou te plis branche sou bif, n ap gade mwen te gen zokoko ansanm avèk koudeta, gwo bif. M sonje bagay sa, mwen menm se youn nan nèg ki te chofe bagay sa. Te chofe bagay sa, m pa kanpe menm. Depi yon bagay fèt se balanse, balanse, m pa kanpe menm. E kounye a m ap gade Master Brain, aprè lè w fin bay repons pa w la, paske se repons w te fè,

Epi ou ap fè l epi tou w ap fè l. Li p ap pote ankenn kòb. Ou pral chanje.
Yeah.
Beef la m p ap ba w manti. Jiskaprezan m toujou beef. Nenpòt rapè. M ap pale de nenpòt. M p ap pale de afè rap kreyòl sèlman non. Li mèt Jay-Z nan moman an. Jay-Z, Map pran yon nan nèg ki pi derespektan nan game nan li mèt Eminem nan moman an. Kanye West nan moman an. Weezy, Map pranw nèg ki derespektan yo.
Ki santi yo gen grenn ase pou yo beef mwen, monte sou yon beat beef mwen monte yon bagay. A vle di mtoujou beef. Beef la nan mwen. Men mpap kontinye fèl sil pap mete dola nan pòch la. Sa vle di kounye a nou ka fè bif la pou trip. Ou konprann ou trip sou mwen m trip sou ou, n ap bay fanatik yo plezi. Men, lè ou tande m pral pran mikwo pou m di, Pozo papa, epi Masè Brens, monchè, gen ti bras nan sa. M pa p ba w, bon, e mwen k ap di w. Ok. Gen ti bras nan sa. Ok. Sa vle di, gen plis bras nan sa ke bif la. Men poukisa nou menm tou, lè te gen moman sa tou, e nou tout se rapè, paske m kwè ou pwòch de Roody. Ou pwòch de PJ. Men poukisa kòb pat vin an ide pou di mesye ok bon sa pase e an nou eseye fè bif la antre kòb li vin rantab pou nou. Poukisa nou tout te rete trè di, nou rete trè pèsonèl avèk bif la. Bif la pat bif mwen, mwen menm son hèlpè m te ye. Men ok m dakò.
Bif la pa bif mwen, m paka pral bay nèg yo ide. M ta plede, m ta plede. Mwen m panse non, si se pwoblèm sa a Micky vin genyen an. Li pat bif mwen. Si ok Micky la pa bif mwen, m ka pot yon ide ba ou. Pou pot ide a m pral ba w. Pou bay yon ide nan yon bagay kòmsi fò w gen yon ekip. Tankou fò gen moun kap tande. Tankou fò moun nan mete w an valè tou. Tankou wè si, wè, wè jan m alèz nan Stunner Gang la, m alèz nan One Sixteen, m alèz nan One ENT. M ka parèt jodi a m di Biggy, tankou dènyèman m vin nan studio a m di mesye men ide m genyen. Nou pral fè yon mixtape, nou pral fè tèl bagay, nou pral sesi nou pral sela. M di Biggy sa. Biggy dakò, Young Rich dakò, tout nèg dakò. Sa a se yon ekip ki fè m feel like m ka di sa m santi. M viv avè yo, m manje avè yo, m bwè avè yo, m dòmi avè yo, m leve avè yo, m trip avè yo. Men, Team Zokoko, m poko janm kwaze pi di yon fwa nan vi m ke lè m te moute stage ansanm avèk Roody a, Ayiti a. E sèl fwa m wè, m wè PJay. Epi m wè l, nou pa menm, m pa menm sonje m ba l lanmen. Pa gon ekip la. Ok, pou pou. La son biznis ki tap fèt nan moman an. Ok, biznis la tap fèt. Eske ou te tire pwofi de biznis la? Non, pou mwen, nan bò pa m. Ok. Sa k bon nan biznis la, m pran l, m mete l, si e te 10.000 falowè l ap ban mwen sou Instagram, li ban mwen l, si e te 6 gig l ap ban mwen anplis, li ban mwen l. Men kòmsi. Se sou WhatsApp sèlman m pale a Pidje. Sa vle di, jiska prezan mwen a Pidje pa janm gen mizik ansanm. Aprè bif lan. M pa konn si w dakò. Eske se, eske se mank de kominikasyon ou swa pa gen yon, yon, yon, yon.
Pa gen koneksyon vre. Pa gen yon moun ki ta met koneksyon. Pa gen koneksyon vre. Sa vle di, mwen a Pidje nou pale, m te voye mizik e Mesi man pou Pidje, li mete vwa l voye yo ban mwen, m pa janm jwenn yo, lè m resi jwenn yo a l vin twò ta, mixtape soti. Si te gen koneksyon vre. Mwen menm PJ Roodine tap chill tout tan, Baky, Wendy, Trouble tap ap chill tout tan. Kounye a Baky, Wendy, Trouble ou ka wè yo m tande youn ap sa yo menm ki di youn nan pwoblèm. Ou wè sa m di w la? Mwen a PJ Roody ka pa nan pwoblèm, men nou pa nou pa an amoni non plis. Nou pale lè nou vle. Nou pale si gen tan. Me one sixteen, one ENT, Stunner Gang, sa se fanmi m. Si m gen yon pwoblèm la, m gen dwa rele Biggy. Yon ekip konsa, m ka rele pi fèm. M ka di, m ka bay ide, mesye men sa nou pral fè pou nou fè tèl kòb. Paske la a gen love, y ap tande m. Depi pa gen love, pa gen atansyon, e biznis k ap fèt, biznis k ap fèt. Men èske ou regrèt di fèk ou te patisipe? Non, jamè monchè, bon li pote m mwen, m pa ka regrèt monchè. Non, pa bliye ou di ke E nan konpa a lè w di pozi papa epi li rapòte yon ti bagay nan pòch ou. Rap la pote tou. Li pote tou men nan moman paske jan nou te bloke peyi. Nou bloke peyi a nan yon sèl jou. Rap kreyòl bloke. Nou fè yon mwa nou bloke tout bagay nèt. Nan yon sèl jou, jou bagay sa a menm ekspoze a. Peyi a bloke nèt.
Sa a te bon jan peyi lòk. Bon jan peyi lòk.
Nou bloke peyi a bon bif. Men janm sot diw talè a poukisa ou pat pote ide a ba youn nan nèg yo ou te di ke pa gon relasyon kòmsi pou ta di ke gon ide ke pou ta brase ansanm poun ta di sa men ou di ke ou pa gen regrè men si kounya la yo rele ou ankò yon lòt bif pou bon rele ou eske wap patisipe? Map refèl paske m konn sal te pote pou mwen avan. Map refèl, lè w pral antre nan yon bagay fò w konn, premye bagay ki ka fè w fè yon bagay fò w konn poukisa wap fèl. Si m konnen m pral ouvè shop sa la, fò m konn poukisa map fèl. M pat rantre nan bif la pou mwen avèk PJ te vin bon patnè, bon zanmi. M pat rantre nan bif la pou Roody te vin manje lakay mwen.
M te antre nan bif la paske m wè kote l ka bon pou Bren. M paka bay pèsòn manti, m mouri la tèt. M wè kote l ka bon pou Brenn. Men Podo ap antre a tou. Eske w pa gen yon relasyon avèk ni Baky, ni Wendyy, ni Trouble Boy? Nan tout moun sa yo tankou m ka di mwen a Baky te gen yon, te gen yon, te gen yon, bon Baky se bon zanmi. M ka di Baky e bon zanmi m kòm se nan yon sans. Misye nou konn, m sonje premye fwa nou pale menn sou Facebook. E lè sa mizik paske misye ayisyen potko soti nan. E ma ba ki pale yè. Misye di m yo slogan Wouyy Wouyy la youn nan pi bèl slogan m tande nan rap kreyòl. Ou wè si m ta gen yon regrè de afè zokoko koudeta a, se kòmsi m ta di w nenpòt sa m te di an blag oubyen m di pou bif ki ta ki ta ki ta fwase Baky, you know, m t ap take it back. because Baky pa yon nèg ki janm fèm anyen poum ta fwase so jodi an la a m di sa si zokoko kou li ta retounen kounye an map remonte sou beat la menm jan an map tape tout nèg yo menm jan an men se konsa tou map di whatever sa m te di ki ta ka fè Baky mal nan yon sans pèsonèl li ka pran mal m an take it back you know why paske misye se yon nèg kòmsi li banm respè li ekri m li banm love. Bren ou gon bèl non. Slogan Wi Wi la bèl anpil. Menm misye sa a tou, l ale nan youn nan pi gwo show televize ki gen Ayiti nan pi lwen ke zye pou l di ke Mastè Bren son rapè l renmen anpil. Tande wi!
Li di Mastè Bren son rapè l renmen anpil, on nèg k ap lage yon seri de fristal deyò a ke l pa janm tande nan bouch pèsòn moun. Menm Baky sa a ankò di ke, tande wi! Menm Baky sa a ankò di ke nan mizik ki sò konn de rap, Li di yo, nan state la w gen master brain kap byen fèl kòmsi yow on nèg konsa ki panse avèw a chak moman li panse a rap ou pa gen ankenn rezon pou wap diskriminel nan kenn sans men zokoko koudeta was just business ou konprann so m panse nèg yo tap nan yon nivo pou yo konprann ke se business kap fèt men si misye jiska prezan li pa nan yon nivo poul konprann ke se business ki tap fèt tout sa m te di ki te ka fwase Baky. I'm gonna take them back Ok. Because son nèg misye li ban jiska prezan misye mèt vin jwe Boston aprè zokoko koudeta lap toujou relem poul di li mèt pa relem tankou gon zanmi gendwa konn non 2 a ki facetime mwen epi Baky di yo apade m vin nan vil la m ba wè w bagay sa yo Apre apre e Apre bif yo. Apre bif la li Sa gen tcheke w?
sa gen 3 mwa depi Baky vin jwe Boston Nan facetime yon patnèm ki rele Pi Wi li di yo Baky la misye bezwen pale avèw menn Baky di yo pitit depi m vin nan vil la w mawon menn sa kap fèt m di sa m pa mawon mwen jèm jès bizi. Pou kiyès pou kiyès èske w mawon vre? E pa mawon e kòmsi yo ou konn wè kòmsi. Ou feel koupab.
Yeah kòmsi yo misye banm twòp love nan yon sans pou ta pou m rive sou li konsa e m pa pou manti m te rive sou misye nan zokoko wi.

M pa janm mande padon. Si zokoko koudeta retounen kounya ankò, m ap met pou tout nèg ankò menm jan an. Sèl diferans la m ap fè yo konnen ke se biznis li ye avan. Avan m kòmanse nan vès mwen an m ap make sure m di yo e biznis li pral fèt wi pa fache. Ou konprann? But m pa t fè sa avan so misye ka di a on bren on nèg m ap bay love tout tan bren blo m bay ou konprann non. So next time next time m pral beef on nèg m ap di w e biznis l ap fèt. Ok sou menm lanse a tou.
Ou di Baky. E pou Wendy? Paske ou menm a Wendy depi lontan nou te gen yon ti yon ti bagay ou konprann antrew. Paske Wendy te moute nan blòk ou. Yeah non yeah. Nou te chita menm kote. Sa m te apresye l. Yeah. M te vrèman apresye sa. W ap pale, nou te nan yon show, Wendy ap pale, nou tou lè de ap bay ide. Yeah. E l ba w respè a tou.
Yeah anpil. Ou di l konnen w se yon nèg ki fò anpil.
Anpil, anpil. Ou konprann menm lè ke w konnen jan atis lan anfas avè w avèk fanatik li li respekte tou gen de bagay li pap janm pote tèt li rapid konsa pou la atis lan ou konprann e depi menm wi biznis avan tou e m te apresye jan nou te chita nou tap pale a e pou Wendy paske Jomo pale de Baky e toujou menm love la. M pral ba w story pa m ansanm avèk Wendy nou te mwen a Wendy gen yon track nou te fè ansanm Nap chèche non, chèche non. Bay bay 2009 wi, 2009, 2010. Chèche non, chèche non, m di misye yo kòman se m ta. M voye yon non bay misye, m di yo nap rele l tèt yo cho. Sa ou panse? Misye di a, m renmen, m renmen, m renmen sa a wi, m pa janm bliye a sa. Misye di tèt yo cho a e li l ye. Voye beat, nèg kòmanse frape tout bagay sa yo. Gen vin gen yon bagay ki pase. Ki sa k pase konsa?
Monchè bagay sa yo pa, bagay pase lontan. Non, pase fò, si w ap eksplike l m pa gen pwoblèm. Monchè, se yon patnè menm ki te konn rap nan state la tou. Epi te koul ansanm avèk. Sa e bon story beef mwen a Wendy a. E patnè a di yo piti, dènyèman m pa la. Wendy ou konnen m si pa la m pile kaka sou ou menn. M di e pa vre. Sa m gen pwoblèm gen avèk.
Misye di m wi, misye di yo, misye di yo atis la pale anpil tenten sou ou. Imajine w, nèg jèn m gen 18, 19 an. M di e pa vre. M di nèg, m di nèg paka pale tenten sou mwen monchè. M pral, m pral met pou, epi m monte sou beat mwen m fè afè pa m. But si se kounya m t ap jere l yon lòt jan. Men eske ou pat gentan ok pandan misye se pwoblem sa m gen nan game nan nèg toujou ap di nèg nèg toujou gon pawòl pou vin di nèg la ok sèke ou pa sètifye sa w di a si ke li vrè si pa vrè ok bon se lè misye vin di w sa poukisa w pat rele wendyy ou te di wendyy bon ok gon bagay ke m aprann eske se vre yo pa vre nan moman sa afè telefòn pa yon bagay jan w wè mwen gen telefòn nou pa gen telefòn potko gen bagay sa e te kòm si m ta di w se facebook ou mete sou laptop manman w. Oubyen non laptop nan lekòl ou son konpitè ou mesaj yon moun. So se la Mawendy te konn pale. Den lè misye di m sa, m pa janm bezwen verifikasyon ou konprann non. Misye di m sa m di bon son nèg ki pale avèk moun nan vre ki fè mizik a moun nan epi ki vin di m men sa moun nan di. Ah m pral anvayi. Konprann sa m vle di w? Men si yè kounya Sa te ka jere yon lòt jan. Ou konprann? Men jiska prezan, lè m, men m te apwoche misye, m di yo, men sa m tande yon tèl moun di, tèl moun di, misye di. Misye just di m non, li pa di l vre. A mwen m bake. Baton. But apre sa, pa gen ankenn anyen pèsonèl. Yon nèg m pa konnen w pèsonèlman, m pa ka bifo m di anyen ki pou fwache w. M pral, m pral enprovize, m pral kreye pawòl. Men èske nou pale? Ou pa wè di nou pale? Yeah, nou, nou pale plizyè fwa. Nan yon seri de gwo okazyon. Tankou m sonje n te gen yon mizik pou n fè avèk Jay Beatz. O bon bagay Jay Beatz sa m te bezwen. Yeah, Jay Beatz te di ke li envite Wendy, li envite. Se mwen menm, se mwen menm, menm. Mwen menm Master Brain. Lè Jay Beatz di m, yo, Wendy ap bay pwoblèm pou track la, menn. Misye di li te gen bif avè w, ou konprann li pa feel like li ka sou menm track avè w bagay sa yo. E mwen ki rele Wendyy nan telefòn pa m a nimewo pa m, m di J-Beatz voye nimewo a ban mwen. An nèg eklere m rele Wendyy m di yo, yon bagay pase setan uitan menn, met granmoun sou ou. Konsa m vle di w, nou pa janm nou pa janm derespekte manman lòt, nou pa janm derespekte pitit lòt. Mwen pa despekte madanm lòt, ou pa konnen m pa konnen w. Nou te gon amitye Facebook, annapre l vin vire an bif Facebook. So what? M di misye, mete granmoun sou ou n ap frape. Misye di yo, m renmen jès la men nou rele m, it's fine. Freo men gen bagay moun yo pa konnen. Gen bagay moun yo pa konnen. Mwen menm pi gwo jès yo se mwen k fè yo. Pase m se yon nèg eklere. M di misye, N ap frape. Ok. Misye di, bon pa gen pwoblèm, n ap fè mizik la, bòt m pa konn si m ap ka nan videyo a akoz fanatik mwen gentan wè m yon jan bagay sa yo. Misye pa vle, jiskaprezan videyo sa ka pa fèt akoz de Wendy. Men, nou te gen yon mo, li te di pa gen pwoblèm, n ap, pa gen pwoblèm m sou mizik lan, bòt I don't know, videyo a I don't know yet bagay sa yo. M di misye, monchè sa a wa degaje l avèk J-Beatz, bòt mwen menm m just te vle make sure ou sou mizik lan ke nou pa gen anyen nan kè nou pou lòt. Li di m yo nou pa gen ankenn pou lòt, save nimewo m, save nimewo w, red. Apre sa ankò epòk moun yo t, lè Blaze One poste foto a Wendy on jan kòmsi m ta di w moun yo ap poste Wendy malad sesi sela lòbèy. Ou konn sa m fè? Gen love w ap ba yon moun e pa lè w ba li piblik love la love vre. Fò sot nan kè w. M te vrèman wè wi de bagay k ap pase a, sa m fè? M ekri misye m di yo, pa gen anyen k pi enpòtan ke vi w. Sante w. Jere tèt ou. Pa konn sa kap going on nan, but jere tèt ou, game nan bezwen w. One love. Epi m fini wi. Ou te fè l prive? M fè sa.
Prive. M pa bezwen ap fè kòmsi ap fè m pa fè moun wè mwen ap bat bravo yeah Brain bon bagay Brain Brain ba Sa se pou moun kap chèche atansyon. M pa nan bagay konsa. M fè l li sot nan kè m, m di atis la yo.

Nan release party album Mikaben nan, m te jwe a Mikaben Ayiti, Mikaben envite m al jwe mizik Kenbe m nan nou fè avèk Richard Cavé, m te wè, m te wè, m te wè Trouble. Trouble ap vibe, m vibe. Li nan vibe li, m nan vibe mwen, but. Bon nou pa salye lòt.
Nou pa, bon nou, nou pa gen anyen pou n di lòt. Ok, bon kisa ou panse de gwo atis nan Etchenmay, ok, de gwo atis, de bèl atis, kòman ou feel like pou wè yon frè w, yon frè de san w, l ap travay nan yon game, Ok e nap lite pou game nan Menm lè game nan poko ka rive kote n vle rive a Epi pou wè ke wè nèg la anfas ou e nèg la anfas ou anfas li epi wap imajine wap di kèt si m rive sou misye menm kèt misye pap fè stil oswa misye ap di tou si m rive sou misye tou e misye ap fè stil. Eksplike m bagay sa, kòman w santi w kòman w santi w e kòm yon imen? M pral ba w.
Number one nèg paka fè stil sou mwen. M pral bo poukisa? Esam pral di a anpil ayisyen pral pran mal. Non m pa di li fè stil sou ou non. Non m konnen but atis kap fè stil kòm si ye. Nan panse a.
Anpil moun ka pran sa mal. But nou paka bay tèt nou manti. Mizisyen ayiti nòmalman konnen yo pap fè mizik sèlman pou mizik la blow up. Yap fè mizik pou yo travèse vin bò isi a tou. E anpil nan men nèg kap jwe foutbòl la lap fèl poul travèse vin bò isi a tou. Yo rele bò isi a tè beni. Li ka pa sa. Men yo rele l tè beni. Depi w rive la, nèg foutbòl la, li kite foutbòl la l travay nòmalman. Nèg mizik la tou l ap fè l pou l vin la, chèche yon fanm li marye. Something. So, si m deja la, m pa fè mizik pou m pile tè beni. M pa fè mizik pou m manyen lajan vèt. M ka fè mizik la. Map chèche avantaj pam ladann. Men ou gon bagay wap chèche kem genyen deja. Si e kòb wap chèche, e pa djòlè map fè non, men map viv yon kote kem genyenl deja. Si e vwayaje wap chèche, viza oubyen rezidans wap chèche, map viv yon kote m genyenl deja. M ka soti la avèk pifèm demen si Dye vle nan nenpòt strip club m vle, nenpòt night club m vle. M ka moute avyon m vle, m ka nenpòt nèg nan stanageng nou ka al nenpòt kote nou vle la kounya la. Nenpòt kote nan mond lan nou ka ale. Sa vle di, pou w fè stil sou mwen, fòk gon bagay m pa genyen. Ou gen fanbase la? M genyen l tou. Ou gen 100 mil falowè? M gen 200 mil falowè. So, ou ka abiye, m ka abiye tou. Pou fè stil sou mwen fòk gon bagay m pa genyen. Fòk a montre yon bagay bon m gen sa la ou menm ou pa gen l. So nèg pa ka fè stil sou mwen. Ok, e si ou menm, jan ou di ou fè plizyè jès, pi gwo jès ou se ou k fè yo, ke rele yo, pale avè yo paske ou brenn. Ou vin gen yon lòt matirite, ou vin gen yon lòt panse paske w ap bouje avèk nèg sa yo la tou, nèg konpa yo. Ou konnen kòman biznis nan ye, kòman ou ka envòlv, ou ka vann tèt ou nan mond mizikal la.

Li pap rive paske nan release party Mikaben nan pwogram m di w m t ale Turbo te ka wè m pou premye fwa m te wè Turbo pou premye fwa gon fanatik ki vin mande m pou l fè yon foto e sa m ap di la si m manti fanatik la ka ap gad live la li ka pataje l Turbo ka demanti m tou fanatik la vin kote m zokoko koudeta ap mennen. Moun nan di m, m vle fè yon foto avè w. M di m pa gen pwoblèm. Li di men, Trouble Boy la, m ka mande l pou l ladann? M di a mwen, degaje w, yon nèg eklere mi atis. M soti la a Boston patnè men m parèt nan pwogram nan byen fre, ou konprann? M vin avèk mindset pa m, m vini tou eklere. Mwen e vibe m vin vibe. M vin nan pwogram nan m vin fè ti rap mwen epi m vibe m al lakay mwen. M pran avyon m tounen Boston. Ki mele m avèk yon nèg koudeta k te la? Bassèw pa gade m menn, m pa bay anreg lan menm mwen. M di moun nan go ahead. Devan m. Moun nan frape Trouble l di, m vle fon foto a. Li di pou Trouble menm pa w li di m nan. Li di m vle foto avèw men fò brin ladan l. Trouble di non. A vle di yon nèg konsa si m wè w m pa ka nan ba w lanmen monchè. M pap kouri sou ou pou m ba w kout pwen. Men m pa ka nan bò lanmen tou, bon ki mele m, ou pa fè stil sou mwen, ou pa gen anyen m pa genyen. Men kouman w bay yo pèsonèl wi. E la m wè bif la te twò pèsonèl. Waww. Ou konprann sa m vle di w lan?
E m viv aksyon sa a menm. Linèt mwen nan je m, m ap kontwole tout anndan an nèt. Moun nan mande m, m di, fine. Moun nan mande Turbo, Turbo di non.

Rezon ki fè mwen menm m ka pa pran bif la tout serye sa, pami 5 nèg sa yo, tankou m gen Master Brain, gen Roody, gen PJ, gen Wendy, gen Baky, gen Turbo. M se sèl nèg ki ka pa pran bif la tout serye sa paske m di w, kit m fè mizik, kit m pa fè mizik, m ap fè kòb kanmenm. Li vin diferan avèk yon nèg k ap viv de mizik sèlman. Men èske w travay?

M panse se mwen se sak fè nèg sa yo pranl twòp pi serye ke mwen se mwen pou mwen menm se e kòmsi nan tou se biznis li ye map fè bif mwen la m pral bouk ou pral bouk nap fè ti kòb nou nap vann ti mizik nou sou itunes m pranl pou yon trip yon biznis trip ou konprann non men yo menm yo pranl pou sa se kiyè manje m ye.
Lè w atake kiyè manje m, li pap bon pou ou. Se la m vin konprann poukisa nèg yo pran tout bagay pèsonèl.
Kontrèman avèk mwen menm ki just ap fè afè m kòmsi m ta di w hey, m pa bay mizik lan gan, mwen m fè mizik pou m fè fanatik mwen plezi la a, si yo achte l yo achte l, yo pa achte l m pa kè. But yo menm si yo pa achte l pou yo yo menm yo pap manje. Pastè Prince, pase gen de bagay m ap aprann la, franchman m ap aprann de ou tou. E ou se yon atis ki trè jenere, ki trè saj tou, ki trè konpreyansif, ki grandi. Paske boujwa ap eksplike m ba yo la e franchman sa fè m mal. Pou wè w menm kòman w ap avanse, w vle avanse epi gen atis yo menm yo di kèk nan m ap kanpe la, m pa p avanse, m pa p sesi, m pa p sela. Gon bagay ki ale pi lwen de sa. Yo toujou ap pale de bagay maji. Ok e m pa t konn tande bagay sa nan game nan. Anvan yon tande se yon kesyon de atis sa, li fè ti maji, li fè ti maji. Eske w panse se bagay maji a ki fè atis pi atis?
Monchè, mwen sa m ka di, Biggie nèg Vòdeve. Ki fè w pa di nèg Miryam? Nèg sa yo pa jwe. Nèg sa yo pa jwe. Sa m ap eseye di se ke tankou Afè maji a, fò m di w sajès. Ekselan nan maji. Maji e menm jan avèk bagay rasis la. Fò paran w, grandè tou mete l nan tèt ou pou w biliv li. Tankou si m leve la, m ti blan ou ti nwa, paran m di m pa jwe ak misye non. Misye gen koulè kafe ou menm se lèt ou ye. L ap vin nan may mwen depi piti. E menm jan tou, m te konn jwe foutbòl anpil. E pa te konn jwe. M son nèg ki jwe foutbòl byen tankou jwe foutbòl. Bon di sa nan videyo Woy, chou. oo atis, m al nan tryout pou LA Galaxy lè sa a Beckham fèk retired, jwe a Beckham nòmalman Los Angeles nòmalman. Nan lekòl mwen m te fò nan Hyde Park m sou premye paj jounal kòm nèg ki konn jwe boul. Tout ayisyen ki wè m sou tèren Hyde Park la yo di yow e la a non Tipozo a soti. Yo di yo, se pitit pozo, m te konn jwe anpil, yo tou rele m ti pozo, sa vle gen 17, 18 an. So, m konn jwe boul anpil. Lè yo vin dèyè m, Laskawobas, seleksyon vin chèche m, a 12 an, pou m al jwe boul, moun lakay mwen di m non, talè w tande yo ba w gwo pye, ou tande yo touye w, ou tande yo moute soulye pou ou, ou tande w pa ka sesi, ou pa ka sela, yo ba w pwazon nan manje, ou p ap jwe boul. Avèk moun sa yo jwe boul nan lari a la. Men rezon fè m pap jwe pou seleksyon an. Moun lakay mwen te kwè nan sa. Yo kwè nenpòt moun ka fè w nenpòt bagay. So lè yo mete l nan may mwen m tou vin grandi avè l tou. Sa vle di la si m nan sa la a m ap bravo la a m leve m tounen m pap bwè l paske m ap biliv si n nan menm mouvman ou ka toujou fè m yon bagay mal. Men kijan m biliv ladan l. Se moun lakay mwen ki mete l nan may mwen ke yon moun ka fè yon bagay. Le mal existe. So m vin ap grandi avèk yo, m pa ka fè tèl moun konfyans. Si m nan tèl field, moun nan ladan l tou, like li ka fè m mal. Paske lè m te vle al jwe pou seleksyon an, yo te di m ou pa prale. Paske nèg nan seleksyon an fè nèg nan seleksyon an mal. Yo ka fè w deranje lè w pa janm ranje. Ou tou pa janm ka jwe. Ou foure l nan tèt ou.
Vwala, kounye a l tou vin nan may mwen. Sa vle di menm jan tou m grandi avè l nan mizik lan, hey! M panse nenpòt moun ka fè nenpòt moun nenpòt bagay. Men mwen menm pèsonèlman èske m panse yon moun ka fè m yon bagay? Non, e mwen m kwè nan Bondye e Bondye sèlman m kwè. Si m koupab ou ka fè m, si m pa koupab ou pa ka fè m anyen. Men moun lakay mwen grandi avèk le mal existe, veye zo w. So m tou rete avèk mo veye zo w la. Men èske w panse nan game nan gen bagay sa vre?
Monchè m panse. M panse le mal existe.
Bon ok, m dakò avè w ase byen, ase m fouye w, m fouye w e w ba repons yo, m respekte sa. E m wè gen anpil pwojè k sòti e franchman, sensèman m apresye pwojè yo e m tande yo tou, m gade yo e se a felisite. E jiska prezan Master Brain toujou rete inik li menm Master Brain. Èske w ka esplike m ki rapò w gen ak Standard Gang? Stana Gang, m ka di w nan moman an la a, wè w gen manman, papa, pitit, manman, papa, pitit e kòmsi m ta di w one sixteen e manman m, e a moun sa yo m kòmanse. Premye moun lè m antre nan yon stidyo, potko menm yon stidyo, m antre nan yon klozèt. Epi moun nan di m yo, you a star bro. Li te one sixteen. M gen one sixteen, m gen one ENT, m gen Stunner Gang. Wap wè avan video Lolo a manzè a kòmanse. Yeah, m wè tout.
E moun sa yo wap wè. Wap wè moun sa yo 2 fwa. Yo fin parèt devan epi yo vin parèt dèyè ankò. You know why? Because m te vle trete moun sa yo yon jan spesyal. Paske moun sa yo e kè m yo e. E pa kòmsi m ta di w, m vin la, ou ban m yon plat manje pou pa son grangou. Men lè w di m, monchè men kijan m kuit li, m kuit li konsa. M mete pwa, m fri pwa, m mete lwil, m mete powo, m mete sesi, la w ap montre m kòman pou m manje love a la. E sa m pran pou love. Se sa One Sixteen, One Yen ti Stunna King fè pou mwen. So relasyon m ansanm avèk Stunna genyen kòmsi, that's my team! E team mwen, ou konprann? E team mwen and then they looking out for me. Same way I'm gonna look you know I'ma be looking out for them That's nice man Young Rich mete deyò I'm gonna push it Biggie mete deyò I'm gonna push it Black PJ mete deyò I'm gonna push it Max Flow mete deyò I'm gonna push it The same way Master Bwe mete deyò They all gonna do the same Cuz nou tout reprezante yon sèl bagay Stunner Gang Plezi Rap State We all here Together That's nice man So that's my team.
Mesye e mèsi yo mesye sèlman sa fèm plèzi paske fason ou banm repons yo vin moutrem ke e ou grandi a ou kitel dèyè nèt. Yeah nan kounye a e bab blanch map fè. Yeah men cheve a kòmanse blanch mwen wè gen de twa grenn ki soti la. Devan la m bon m pa bon menm. Lepè nèt. Wi projè e. Lolo a manzè al sòti e gen anpil moun la ki ap ki felisite w jan w lage ou chanje stil ou ou pran plizyè stil ou lage konpa w rap tout sa tout travay ou se ou ki ekri ou fè tout bagay sa yo men kòman fè se pèsonaj sa ou use as an metafò pou fè pase mesaj la paske
it's just like it's obvious kòmsi si yon moun ap pale de foutbòl nan moman la pou kounya y ap di w Messi Cristiano. Tande wi, pou kounya. Kòm referans.
Wi, l ap di w Messi Cristiano. Men depi wè l ap pale de foutbòl avan li te fèt, l ap di w Pele Maradona. Ou konprann non? Kòmsi gen bagay ki just ou pa ka soti, ou pa ka ale lwen de la. Lè l wè manzè a e kòmsi si w ta gen yon referans lanmou pou bay ann Ayiti, pou Ayisyen, e kòmsi ki moun nou pral pran? Apre lolo a manzè. Tankou kiyès ankò? Map eseye chèche blan. 2 bon patnè wi. Ah monchè moun sa yo bon baz mwen. 2 bon baz. Ah. Se kòmsi yo, m di yo, pa gen lòt moun. M eseye panse si m tap pale de foutbòl kounya m tap di Messi Cristiano. Si m tap pale de foutbòl a avan, m tap di Pele Maradona. E si map pale de lanmou kounya, si m pale pou mòd ameriken, map di Bonnie and Clyde. Oubyen Romeo a Juliette. Misye pa pale pou Ayisyen, li pa pale pou lòlò a manzè, men moun sa yo ba yon bèl egzanp. Lanmou, lwayote, respè.
Amitye. Fi, amitye. Moun sa yo ka gen nenpòt pwoblèm anndan lakay yo, ou pa konnen m pa konnen. Ya.
Jiska prezan se yon modèl moun sa yo. E yo l ye monchè, e yo l ye men. e yo li. Men ide sa a, jan w di m nan e ou pran w kòm referans, kòm figi nan mond mizikal la epi an Ayiti tou kòm pèsonaj piblik paske yo jwe yon gwo wòl e yo te konnen kisa yo te konn fè nan Langi Chat se piti Langi Chat. E de bòdus nèg jat de bòdus e misye son gwo komedyen ni li ni madanm li tou jiskaske yo vin fè gwoup pa yo an ki te rele an gwoup boukman eksperyans lan e jiska prezan la e depi ou di moun sa yo e pèsonaj piblik sa yo ou wè kisa yo ki valè yo gen nan sosyete jiskaske yo fè stati yo tou m kwè yo fè 2 stati yo fè stati pou lòlò yo fè stati pou manzè ki next step ou apre mizik sa. Ok ok next step lan se se pa lage rap la pa lage rap la men e fon jan poun fè moun yo adopte ou konprann sam di w lan aksepte e e rap a konpa a plis. Mèsi du fèt ke w te ba nou e ide e ba nou konsèy de mizik e lòlò a manzè a kòman pou jèn yo e mete tèt yo ansanm pou yo viv paske sosyete nou e sa yo bezwen yo bezwen moun ki trè egzanplè pou yo swiv e mesaj lan Li rive sou mwen, m panse ke li rive sou anpil moun, kote yo kapab kenbe tèt yo lè yo gen yon relasyon, e pou yo rete sensè e fidèl ansanm avè l. Kenbe la, pa lage, e toujou rete fèm nan tout sa w ap fè, nan tout aktivite w, e ke Bondye beni w, e si ou gen anvi di yon bagay avan w ale, kisa w t ap pote pou nou menm nan nouvèl jenerasyon sa a ki renmen rap lan, ki ap tande rap lan, e gen ladan yo tou wi ki pran l mal. Kisa w tap pote pou nou? Anben yon sèl mo l tap ye pou e m toujou di sa nan tout kote m pase pou mo dènye moman sa yo la se priye pou Ayiti koz si pa gen Ayiti pa gen nou youn so kit se rap wap fè e konpa raboday wap fè nenpòt sa l ye a priye pou Ayiti pase afè peyi lòk peyi de lòk la li li pa bon pou nou nan pyès sans ni pou lekòl Ni pou mizik, ni pou agrikilti a, ni pou, ni pou, ni pou, li pa bon pou ankenn bagay, sektè k ap fonksyone nan peyi a. Ou konprann? So, priye pou Ayiti, sa m panse dènye mo m te ka di tout moun wi, tout Ayisyen. Ma sœur Brain merci du fait ke w te rann mwen gwo posiblite sa pou m te vin nan show sa jis sèt ane a. M apresye sa. E n ap tann ou yon lòt fwa ankò pou w vin pote bèl ide, bèl mizik e bèl pwojè. Yon lòt bagay. Yon lòt bagay. Nan sajès nou prale.
Pa gen lòt. Respè pou ou frè m. Talè a m mande yon moun kot sajès li di m la li nèt. Sajès nèt ale!